Ok, kounye a la, si pou Ayiti ta met tèt ansanm pou ta gen yon unifikasyon, pou nou ta gen yon Ayiti menm jan ki ou ye nan New York la, bèl limyè, bèl peyi, bon bagay, ki sa ki yo ta dwe fè? Ki jan ki yo ta dwe itilize vodou a pou chanjman sa ta fèt an Ayiti? Vodou ekonomi. Li rele vodou ekonomi. E Ronald Reagan te anplwaye l, so gen moun ki te kritike l pou li men se li menm ki te vin moute avèk sistèm nan. Sistèm vodou ekonomi an se pwodiksyon de mas. Sa vle di tout moun an Ayiti nèt dwe tounen yon antreprenè. Tout moun. dwe tounen yon pwodiktè. Pou l ap kreye yon bagay, e bagay sa a fò l gen yon mache pou l vize. E m wè nou gen Sendomeng, nou gen Jamayik, nou gen Gwadloup, nou gen tout peyi sa yo. So, yo ka, y ap bezwen bagay n ap fè. Depi nou fè yo an standa. Menm jan Lachin fè l, menm jan Kore, tout lòt peyi fè l. So, tout moun nèt vin vire an pwodiktè. So, si se pa, tout moun pa vire an pwodiktè, tout moun ap vin vire an konsomatè. Se swa ou gen yon pèp ou vire tout moun an konsomatè oubyen ou vire tout moun an pwodiktè. Nan New York, tout moun nèt ap travay. Sa vle di yo pwodui yon bagay, y ap pwodui al nan whatever kote w ale, w al fè yon bagay. pou kòb sa vin nan men w chak semèn, paske w al ede faktori, w al ede restoran, w al ede tout kote. Men an Ayiti, pa gen kreyasyon. Sa vle di moun yo pa p kreye anyen epi manje san rete. So l ap pòv. Si w al Ayiti, si m al Ayiti a 10 mil dola la, apre 2 mwa, Map manje l nèt. Ou konprann? Pase m pap jwenn yon sikwi pou m envesti l. Èske ou konprann? So li pa fè sans. Fò ou kreye, menm jan gen stock market. Gen stock market. Kisa bank yo ap fè an Ayiti? Yo pa gen kontwòl tout biznis. Pou yo fè biznis yo vann stock pou moun ka mete lajan nan biznis. Chak moun ki gen yon biznis an Ayiti, biznis lan epouli l ye. Men biznis Ozetazini pa gen mèt. tout moun nèt envesti nan tout biznis, m envesti nan Facebook, m envesti nan tout, m envesti nan nenpòt biznis la, m ka envesti nan nenpòt biznis la, so yo mete bagay sa a biznis a la pòte de tout moun. Men an Ayiti se moun rich ki ap panse konsa. Pèp la li menm panse l pa ka fè l. Ok? So nou bezwen chanje may moun yo. pou nou bay moun yo may, olye nou bay moun yo may restavèk, oubyen may pou yo al travay a moun, nou bay yo may biznis, may antreprenè, epi m fè w wè Ayiti nan 5 an, tout moun ap woule bèl ti machin yo menn. Tout moun ap gen bèl ti kay yo. Tout moun ap gen sekirite yo, paske se paske moun yo pa gen kòb ki fè yo ka ap di ensekirite, moun ap sot deyò al vòlè bagay. Sof si si nèg la konnen Si m al plante yon pakèt piman m ap ka vann yo. Si m al plante bannann m ap ka vann yo. Si m ap plante, wè, si m al, si m al fè yon bagay, antreprenè m ap fè poul m a. So nou gen de, de modèl nou ka, nou ka bay moun yo ki t ap fè yo gen anpil kòb e patisipe nan, nan, nan kreyasyon danplwa. Men m pa wè y ap pale de sa. Yo plis pale, chak jou y ap pale de yon sèl bagay, moun k ap mouri, bagay ensekirite. Konprann? Gen sa tout kote. Gen moun k ap mouri nan tout mond lan, an Frans, o Etazini, ou konn ki valè moun k ap mouri de ensekirite? Men moun yo pa pale de sa. Ou konprann? Men an Ayiti nou menm ki pale de sa, nou plis. fokis sou yon bagay ki negatif.
E sa fèm vin nan show sa. E sa fèm vin nan show sa. Tout moun gen plas yo pou n fikse vè lavan, pou n wè kòman ke nou ka konekte, kòman ke nou ka... An nou pa fokis sou nèg k ap kraze bagay yo. An nou fokis sou nèg, jan w fè l lan, bon an nou fokis sou nèg ki ap konstwi bagay yo. Pou nou moutre moun yo se konstwi an k bon, se pa kraze a k bon. Ok So se konsa li ye. Jan w fè a m renmen l. So ou wè yon moun k ap pwogrese nan kominote an envite l. Ok ou menm tou yo ka envite w. So youn envite lòt, youn envite lòt so pou jiskaske nou kreye yon chèn netwòk kote ke nou tout konn lòt. Nou youn ap sipòte lòt. San nou ap fè ipokrizi ou konprann. So ou pataje bagay mwen m pataje bagay ou san ipokrizi san m pa bezwen ap kritike bagay ou an. So ou kon bagay tou si ou pa renmen bagay la pa kritike l just bay vag. Retire kò w la. Al kritike yon bagay ou renmen pou l ta pi bon. fwa ki pa yon dènye fwa paske map toujou e ka gen yon lè lè paske gen lontan map eseye tcheke yon nèg ki nan vodou pou n ta fon pale m gen pastè m pale avè deja m gen evanjelis ke m pale avè deja gen lan gen anpil nèg la bon li bon sa w ap fè an pou moun yo pale paske avan vodouizan pa t pale yo te pran l pou yon sekrè yo kenbe tout moun an otaj so kounya la moun yo pale men so tcheke manbo yo fè yo pale Tcheke moun yo fè yo pale men. Paske pèp lan dwe tande pou yo sispann pè men. Pou yo avantire yo avè nou.
Anpil entreprenè ta vle envesti bòdè yo di a si al Ayiti la yap manje yo, kout poud ap manje yo. E gade manti bòdè. Ok se menm lòt nèg ki envesti Ayiti kap fè pwopagann sa a. Ok so sak genyen Ayiti si w al fè biznis a lòt nèg menm nèg ki wal fè biznis avèl la ap manje w ok si w gen kòb ou vle fè biznis ayiti fèl yo yo ta kraze l refèl ankò ou konprann so si w vle fèl pa gen moun ki ka bloke w menn e delimat e e tout lòt biznis yo Nèg yo gen lwa byen fonde.
Yo gen lwa byen fonde. So non men wap byen fonde tou. So wap konpren teren an. So bon bayan mwen konpren Ayiti. So bon lèm te Ayiti mwen kon yon branch tiyo pase bò lakay mwen chak jou. Yap ple de koupe tiyo a. So lèm al gade nou vin mwen vin chichi konnen ki sak fè ple de koupe tiyo a. Son nèg ki nan zòn nan ki toujou grangou. Ok. depi misye wè li pa gen manje pou lonje lal koupe tiyo a kounya lap mache di moun yo bal kòb so sam fè m di m pran misye m ba misye yon anplwa m di misye ok wap travay avèm chak jou vin lakay mwen vin vin vin ranje bagay mwen bagay sa yo ranje kalanm mwen netwaye lakoum bagay sa yo map peye w so ou pa bezwen al al rache tiyo a ankò pou al mande moun yo ok so pwoblèm lan yo yow m fè nepòt 6 mwa m gen dlo men se pa. Yo pwoblèm lan la. Sof se rezoud kòm si moun yo pa vle rezoud li. Ok, ou gen dwa wè yon grenn nèg kap bay pwoblèm nan tout yon zòn. Se grenn nèg la pou w jwenn pou negosye avè l, bawonnen, sa w ap fè. Men nou plis wè bagay la tankou yon sans touye. Se si w gen yon grenn nèg kap bay yon pwoblèm nan zòn, yo di al debake, al goumen ak nèg la, kounye a fè plis moun vin gen hèn. Si w gen dwa gen yon nèg kap anmède kò l nan zòn, se yon djòb li bezwen. Ou konprann? So, ou ba nèg la job lan. Bon nèg ka remèt kòb, gen foli se senatè l bezwen, depite l bezwen. Ou ka eseye mete l kote l bezwen ye a. Majorite nèg yo tout gen yon foli. So, gade foli nèg la genyen an, pa bloke foli l, mete l, mete l nan foli l lan pou wè sa l ap bay. Èske ou konprann? Se sa America ap fè. Se sa tout peyi ap fè. So, yo pa, tout moun fou, menm moun fou gen dwa yo. Bon moun fou wap moun fou anyen dwal. An nou va ka so nou moun yo manke dwa yo nan Ayiti. Moun nwa yo manke dwa yo. So sa so pou yo kite yo eksprime yo e kite yo fè sa yap fè san yo pa bat yo ou byen san yo pa. Ou konprann? Si yo di yap manifeste yo fache kite yo manifeste. Ou konprann? Bare yo manifeste. An nou bare yo. manifeste men si w di yo pa manifeste yo ap bat kal w ap pran dòk preche yo y ap vin move se lè sa ap gen dezòd lan sou moun yo pa eksprime yo an ayiti moun yo pa ka eksprime yo pa gen kote pou yo eksprime yo ki fè yo vin fistre yo move men moun yo pa move vre moun yo rilaks menm jan avè nou menm.